Madam mesye bonswa byenveni a chapit motivasyon e jodi an nou gen chans genyen yon gran foutbolè yon referans nasyonal. Yon jèn ki montre ke l vle, ke l kapab, ke l sou sa. Nazon kòman w ye? Byenveni nan Chapik Motivasyon. Mèsi anpil.
E Nazon, monchè, e n ap felisite w pou angouman w pou motivasyon. E nou te wè dezan de sela nan vestyè e Contre le Canada, e nou te okouran de diskou w ke w te fè nan vestyè lan, e kisa l te bay kòm fwi. Finalman, nou fè yon remontada avèk le Canada. Nazon, pou moun ki ap gade w chak jou, ki wè w. ki petèt sèlman tande non an, kisa w ta renmen yo konnen chak fwa ke yo wè Nazon? M se yon jèn
de 27 an, m fèt a Pari, men m santi m plis Ayisyen. Lè moun yo pale de mwen, m renmen lè yo anplwaye jan de mo ke w ap di, pa egzanp, ki se motivasyon, ki se la jenès, piske sa m panse se ke anpil nan jèn an Ayiti gen anpil talan. Men pwoblèm lan se ke gen anpil nan yo ki pa kwè nan tèt yo. E m panse ke jisteman motivasyon an avèk lajenès se de pwen ki vrèman enpòtan an Ayiti. E si gen anpil jèn ki motive, yo ka fè anpil bagay. E fòk yo konn sa, e fòk yo kwè nan tèt yo. Mwen menm se yon jèn ki fèt an Frans, jan mwen di w. Dye mèsi, manman m ak papa m, m p ap di yo te eze, men yo te fè tout sa yo te kapab pou m te ka gen rad. Bagay konsa. M pap di ke m te gen anpil rad, anpil bagay de mak, paske se fo. Manman m t ap edike twa, twa timoun. Plis m gen yon lòt gran frè. Mwen menm se dènye nan fanmi m. So m pran egzanp sou yo, m wè ke chak lè ou gen, ou bezwen yon bagay nan lavi, fò w al chèche l, fò w al dèyè. Se sa ki fè ke jodi a mwen konsa, m p ap janm lage, lè m bezwen yon bagay, m pral goumen pou m ka genyen l epi se konsa. Donk, ou grandi an Frans, donk pratikman a ki laj ke w te premye vin Ayiti? Èske se foutbòl ak mennen w Ayiti? Se foutbòl ki mennen m an Ayiti, wi dayè, se foutbòl ki mennen m an Ayiti e aprè sa dirèkteman aprè premye, premyè fwa m jwe an Ayiti, dirèkteman dezyèm ane m t al pase vakans mwen lòtbò, twazyèm ane an tou, katriyèm ane an tou. Malerezman ou la bon ou konn sitiyasyon an. Yeah, yeah. Se sa ki fè ke m pa kapab mennen fanmi m lòt bò men nòmalman a chak fwa nan chak vakans m al Ayiti. E jodi an mwen poste yon pitit ou, èske w ap fete anivèsè pitit ou ou pa? Non, se te yon shooting pitit mwen te fè pou Dior.
Oh deja? Wi.
Sa vle di m te jis felisite l, se te jis yon felisitasyon piske Dior nou konnen ke Dior se yon Se yon mark, se yon referans nan le nivo luksye. Se poutèt sa m jis felisite l. A wè, se byen, se byen.
Se deja nou, se deja ap rantre nan mond dè fame kwa. Ekzakteman. Ok, Nazon, e nan ou antre nan Ayiti pou la premyè fwa, e depi lò ou vini kontinyèlman, men nou wè resamman ou poste foto, mwen wè ou kap pran plezi w bò lanmè, men lè w vin Ayiti vrèman, kisa w ap prefere konsa?
Vreman m pa ka eksplike l. Se yon bagay ki anndan m. Se yon bagay ki espesyal. Dayè, madanm mwen se yon Marokèn li ye. E li gen menm atachman avè m pou Ayiti. Chak ane li mande m, se li ki mande m pou n al Ayiti, Ayiti, Ayiti, Ayiti. Piske depi lè ou rantre nan peyi a. ou gen yon sort de attachement avec moun yo, moun yo byen trete nou, epi tou, m pa konnen se, se yon melanj de bagay, ou konprann, se anviwònman an, moun yo, se tout, se yon tou, se yon tou. Dayè m gen yon anekdòt, m te, m t al sou Ilavach, paske Ilavach se yon kwen ke m renmen anpil an Ayiti, se kwen prefere m, si m ka di sa, te gen yon, yon, yon nèg ki t ap okipe de mwen lòtbò ki rele Junior, yo te 3, 3 nèg. Sa te fè yon semèn ke m te avè yo. Misye t ap byen trete m avèk mwen menm ak madanm mwen. M potko gen pitit nan lè sa. Li t ap vrèman, vrèman byen trete m. Men li potko konnen kiyès mwen te ye. Jiskaske nou wè yon koup de touris. Misye parèt sou mwen. Manmzèl la parèt sou mwen. Li vle fè yon foto avè m. Nanannan. E la li gade m konsa. Li di, O, se ou menm? Nanannan. Men se pou w di ke jan li t ap trete m. Alors ke li pot ko konnen ke se te mwen menm. Sa se te yon bagay vreman eksepsyonèl. Nazon ou fò eksplwa nan Gold Cup lan, m ka di ke Ayisyen te deja renmen Nazon e men apre viktwa kontre le Kanada, eksplwa nan Gold Cup lan, Nazon vin 2 fwa oubyen 3 fwa pi popilè an Ayiti. E kisa sa diw jodi an e peyi sa kap soufri depi konbyen tan ou gen chans pote koulèl e di mwen ak ki santiman ke ou ap jwe?
Ak ki santiman map jwe? Deja map defann koulè peyim, koulè peyi papam ak manmanm. Sam panse mwen menm map pale pou jèn ayisyen yo kap defann lòt koulè lòt peyi nan le mond. Pito nou vin defann peyi pa nou, piske gen de lòt peyi ki gentan gwo deja. Ann fè. Gwosi peyi pa nou. Waw waw. Se sak fè ke map bay tout kèm lè map jwe pou Ayiti. Paske l twò fasil. Ann di ann pran egzanp ou al jwe pou Etazini yo gentan gwo deja.
Si w si se yon challenger ou ye ou pa ou pa pran plezi nan sa. Ou konprann? Se sa.
Alò ke si ou ka fè de gwo bagay avèk yon ti federasyon li tap pi bèl epi tou se federasyon papa w ak manman w. Map eseye bay En retour, tout love ke pèp la banm, m panse se sa ki fè ke mwen la kounya, se sa ki pouse m, se sa ki motive m, e se sa ki premye motivasyon m nan seleksyon an. An palan de motivasyon, Nazon, e mwen te pral poze w kesyon sa, ki sa ki vrèman dèyè angouman sa ke m wè ke w gen la? Paske m ka, m ka di ke m pa pral eseye fè patikularite, men sou tèren sa, m pa kwè gen anpil Nazon non, pandan lè Ayiti ap jwe. M pap baw manti gen de jwè tou an seleksyon ki dim sa yo dim ke lè yo wèm evolye avèk klèb mwen se pa menm se pa menm Nazon ki ap evolye avèk Ayiti. E anpil lòt fwa li diferan hein moun yo konn pran angouman nan klèb yo ke pou peyi yo pou ou se lenvès. Mwen menm se lenvès.
Mwen gen yon atachman jan mwen diw avèk seleksyon an, mwen gen yon listwa, m pa konnen kisa lavni ap rezève m, men m konnen ke gen yon bagay kanmenm. Antouka m ap kontinye e n ap wè. Wè, e malerezman nou elimine menn nan koup di mond lan e m panse ke nou te gon vrèman yon bèl espwa pa rapò a jan ekip la ap jwe e kisa sa vle di pou ou menm? Se yon bagay ki trè frustran. M pa tèlman vle etale m sou sijè sa, ou konprann, paske gen de bagay ke m ka di, ke m pa vle ke moun yo mal entèprete l bagay. Se bon. Men se domaj, se domaj. Nou pase akote de yon reyèl chans. M panse ke avèk skuad ke nou te genyen, malerezman te gen de moun ki te manke nou nan match sa. Nou tout konnen kiyès. Ya, ya, ya. Wala, se domaj. E ou gen chans pale ak Donald Guerrier? Gam a chak fwa map pale ak misye a chak fwa map pale ak Donald Donald se frèm se gran frèm li ye gen anpil moun ki ka di anpil bagay sou misye antouka an deyò di teren misye pa vini yo ka gen de moun ki pral di son lach mwen menm pral di se fou mpa panse misye lach ok misye fè desizyon pal jodi a nou tout konnen ke Donald se yon nèg ki endispansab pou seleksyon an yap nou konn sa li endispansab.
Ok misye ka fè yon seri de bagay an dehors de terrain m pap baw manti mwen pa kè de sa sa pa regade m puiske sou teren an pa gen yon pyès moun ki ka reproche Donald paske se yon nèg ki goumen anpil se yon nèg ki toujou fè djòb la pou Ayiti so ann respekte desizyon l nou ta renmen ke desizyon an te fè yon lòt jan oubyen li te an avantaj de seleksyon an men bon malerezman. Se sa li ye, se sa li ye, epi that's it. Nazon ap jwe e vrèman nan yon nivo ase konsiderab e anpil anpil ayisyen ap jwe ase byen e men pa gen anpil ki gen chans rive nan premyè divizyon lòt peyi yo pa egzanp pou sa m pa jwenn yon Nazon nan Ligue 1 pou sa m pa jwenn yon Nazon nan premyè lig paske m konnen w kapab pou sa w pa nan Liga kisa w panse ki petèt ti pwoblèm sa a ki.
Bon deja Se premye ane ke m fè, ke m jwe deja, ke m fè 6 gol nan premè divizyon an Ewòp, an Bèljik. M panse ke si m fè yon lòt sezon pi gwo, avèk plis de match, kote ke m ka jwenn yon kotch ki ban m konfyans, m konnen ke m pral fè gol si m sou teren an, avèk tout imilite. M panse ke pwochen stèp la. ap vreman bon. E dayè la mwen libre. So m ap pale avèk kèk klèb. M espere ke m ap jwenn yon m ap jwenn yon challenge ki se an premyè divizyon an Ewòp. Pa nesesèman an Frans ou an Premyè Lig men yon klèb k ap jwe petèt Champions League oubyen Europa League li t ap bon deja. E aprè sa n ap wè n ap wè ki kote challenge sa ap mennen m. Kiyès Nazon genyen kòm modèl nan foutbòl?

Apre kiyes ankò? Benzema aktyèlman ki se yon modèl modèn si m ka di. M renmen Cavani tou, Luis Suarez. Tout bon atakan yo, tout bon nèf. Sa m renmen. Nèg ki tiyè. Gen yon ti jèn tou ke m apresye jan misye ap jwe se Haaland. Piske misye pa nan, se pa nan rans. Se sèlman gol, gol, gol. Se jan de jwè sa m renmen. Ahh e ki club ke Nazon reve ke lap jwe ladanl? Paris mwen panse. Paris wè wè wè. Paris ou Manchester City. Ok. E de club glè de club sa kem renmen. Ya se trè byen.
E menan ann dènyè kesyon an pou Ayiti e nou rate Gold Cup nou rate koup du mond lan. Nou pral jwe Gold Cup. E ane pase, men 2 zan de sa nou fè yon trè bòn figi an Gold Cup. Exact. Ki kote w wè Ayiti nan Gold Cup sa a? Ke deja fok nou kalifye, nou oblije kalifye piske se yon devwa pou Ayiti pou jwe Gold Cup sa a. Epi tou faz de poul la, m p ap ban nou manti, l ap difisil. Gwoup la chak fwa gen de nouvo jwè, donk gen yon readaptasyon. Gwoup ke n te gen an 2019 se te yon gwoup tankou gen de moun ki te nan. Kijan m ka di sa? Nou te gen anpil jwè de eksperyans, nou te gen kèk jèn tou, men se te yon bon miks, ou konprann? Kounye a nou gen anpil jèn, nou pa gen anpil, anpil, anpil jwè de eksperyans. So, se yon gwoup vrèman jèn ke n gen. Men m panse ke nou gen yon bon gwoup. L ap difisil, men si nou met tèt ansanm, si nou goumen, epi si nou tout konnen sa n vle, n ap kapab pase faz sa a. Epi m panse ke. Avèk gwoup ke n genyen la nan Gold Cup la, n ap vrèman lwen. Paske se yon bon gwoup ke n genyen so. Mwen gen yon kesyon ke m pa ka pa poze w, paske ou nan yon show de motivation. E ti jèn k ap gade Nazon jodi yo, ki pwobableman gen ou kòm modèl, ki ta renmen yon Nazon demen maten, men ki pa konnen petèt pakou Nazon, e ki difikilte ou rankontre nan lavi ou? Ki sa k te vrèman choke ou e ou soti kanmenm an depi de tou? M te jwenn anpil, anpil difikilte. Gen de moun ki ki pa konn pakou m, se nòmal. Bon deja avan tou, lè m te jèn, m te dezòd anpil. Vrèman vrèman m te dezòd anpil. Deklik mwen an, paske fòk nou konnen ke gen de gen de moun se sèl deklik ki ka fè yo chanje, ou konprann. Lè m te wè manman m kriye, dezyèm fwa a, se la ke m chanje, m di konsa ke m pa gen dwa fè l ankò, fò ke m rann li fyè. Piske lè m te jèn m te plase nan fwaye bagay tankou kote ke jèn ki difisil yo bagay konsa. Aprè sa m pa t gen klèb, m te deskolarize tout bagay sa yo. Epi mwen pran anpil rekil nan lavi m, m reflechi m di konsa ke fò m chanje, ke fò m avanse, ke fò m sòti fanmi m nan sitiyasyon sa. Paske m te kwè nan tèt mwen, m te konnen ke m te gen talan pou fè l. So, aprè sa tout bagay chanje nan lespas de on ane ou de zan. Waw. M pran lisans mwen pou machin, m dekwoche premye kontra pwofesyonèl mwen, e la boum m ale. Men se te vrèman difisil, m te jwenn anpil anpil obstak, anpil moun ki t ap di m konsa, menm de moun ke jodi a m ap pale avè yo, ou konprann, men yo pa t kwè nan mwen, ou konprann. Paske fòk ou konnen gen anpil moun ki pral di wi ou pa kapab, ou pa kapab, men jodi a m fè l. So. E menm moun sa yo jodi a yo kapab mande mwen mayo pou mwen. Sa vle di ke lavi a vreman drol men depi ou kwè nan tèt ou wap success kan menm. Nazon son plezi pou m te gen nan chapit motivasyon e sa fè 2 zan ke nap planifye cho sa bon sou sonje e finalman ou rann ou disponib m apresye sa anpil e sitou nan peryòd ki trè difisil Men ou banm chans pou nou gen yo nan show sa. Merci anpil pou participation. Kenbe la. Bon succès. Nou kwè nan ou anpil ok.